Hello mes amours nou deja konnen Rosie pa gon bagay Rosie ap fè pou l pa vin mete nou o kouran ti moun sa se Rosie ki mennen ti neve l la al fè cheve l sa li nan babè chòp la la li kòmanse ap koupe cheve a gade kanpe nèg la ret byen seri cheve a byen fèt la ti moun oh neve m nan bèl m gon bèl ti pitit waw gade yon bèl ti gason se bèl gason kap mennen Se bel gason kap mennen timoun bel gason kap mennen waw pitit mwen bel neve m bel fiyel mwen bel timoun waw gad postel oh waw nou sonje yon lem te mennen nal fè chevel li tap bat mwen wè jodi a janl byen postel jodi al byen postel pou la fè chevel sa yon lot ti pitit ki vin koupe chevel nou ek pase a yon zanmil li tal kotel waw sa yon lot ki sot fè chevel timoun. Pitit mwen chita byen serye. Pa konn sa lap souse la non tèlman ti pitit sa renmen souse timoun. Li retounen fòl gon bagay nan bouch li pou lap souse. Rosie pote ti vlog sa pou nou timoun nou konnen m renmen nou m paka kite nou blan sou chanèl la fòm pot ti bagay pou nou fòm pot ti video pou nou m pot ti vlog sa pou nou epitou pou nou enjoy nou pandan pitit mwen ap fè chevel epitou. Mwen chita ap tann li epitou m bal fon ti m bal fon ti sousi tou wi timoun oh m paka ale blanch non oh fòm fè vizaj mwen tou timoun oh m paka mennen bebe nan studio mwen pou m pa pase tou oh kote nou konn tande istwa sa m paka fè pitit mwen bèl pou manman pa bèl fòk pitit bèl fòk manmi bèl waw talè nou pral wè Rosie timoun. Se konsa m toujou fè l, m toujou fè sousi, m toujou fè netwayaj nan sousi m byen bèl. Epi tou m renmen n tou, m renmen ti ba yo lè m fè yo nan sousi m timoun. Waw m tèlman renmen yo anfen. Depi wè m fin fè sousi a la, yon semèn de semèn li kòmanse pouse, m redesann li ankò timoun. M pa nan rans mwen menm. Fòm fè vizay la bèl, fòm netwayel poul bèl. Nèg man byen poze la, byen chita la fè chevel. Epi tou mesye ap tèlman pran swen tou, li tèlman renmen timoun. Se nan men sèlman m koupe cheve timoun, m pa koupe cheve timoun yo lòt kote. Tèlman li fò. Li pran swen timoun byen, li saj, li pale avèk moun byen. Se konsa lè w rive nan yon stidyo pou moun nan pran swen w byen, li pran byen swen w nan babèchòp la. Li byen pran swen w nan babèchòp la timoun. Sa se stidyo kote yo koupe cheve gason. Ni fi tou, sa vle di sou bezwen fè bèl koup, bezwen fè bèl sousi, ou fè l. Ok timoun, ti zanmi an pa ka rete chak tan l ap pase vin kote pitit. la mezanmi ooh waw sa se Rosie kounya Rosie ap fè sousil Rosie ap netwaye sousil timoun sa se mwen menm ki byen postem la map fè sousi m di woy banm fè ti video pou bebe m yo sa ap fè bebe m yo byen banm pote ti video pou yo banm pote ti vlog sa pou yo la m komanse fè sousi an komanse fè sousi a timoun m telman pè kout jilèt gade m la map map map Fèmen je m map fèmen je m map fè je m fè piyanp piyanp timoun hii ayy sousi a kòmanse bèl wi timoun sa nou wè na di m si l fèm byen waw sousi a vrèman bèl timoun ooh se konsa m ta al enjoy mwen nan babèchòp la m fin mennen cheve bebe m fè cheve l epi tou m renmn tou fè ti netwayaj nan vizaj la timoun ti vizaj la bèl sou waw mwah. Kèt m renmen fanm sa anpil wi Rosie m renmen w anpil baby m tèlman renmen Rosie timoun anfen se marasa m se zanmi m se baz mwen se mwen k zanmi tèt mwen timoun nou wè m toujou sèl m toujou pou kò m depi w wè m pa bò kote nou m sèl. Ok bebe m yo waw sa yo rozi kap vire kap gade ap gade stil fèm byen ti moun nou konnen fòm gade sa yap fè ti aranjman nan sousi a yap peny sousi a pou yo ka pi byen fèl toujou ti moun waw mesye a byen pran swen sousi m fòm byen di w ti moun depi w wè m al fè sousi m la nan babè chòp sa. m pa peye yon goud m vip mesye a di m pa bezwen peye paske se la m toujou fè cheve timoun yo nenpòt sa m ap fè koupe cheve fè koup e la m mennen timoun yo paske li travay byen waw m ap pale la wi li di konsa la m sonje li di rozi sak fè nou saj konsa sak fè w saj konsa m di a e konsa m ye se fason m e di w saj anpil wi. Si w pat saj m pa tap zanmu non konsa l di m epi tou m ri Li tèlman renmen ti pitit la timoun anfen Li di m saj timoun e nou wè m saj vre m pa saj Oh li di m si m pat saj li pa tap pale avè m pase l panse m te konplekse li panse li panse m te zizi bagay sa yo m di oh jan m renmen moun m renmen moun m renmen fanmi m renmen zanmi m renmen tout moun nèt timoun paske pa gen moun pase moun nou tout se yon sèl nou ye pa gen youn pase lòt. Kit ou gen lajan kit m pa gen lajan nou se egal ego. Nou pral menm kote, n ap pase menm kote ti moun. Pa gen youn pase lòt, nou sipoze bay lòt valè. Mwen m bay tout moun valè yo merite. Pase mwen menm moun anpil kote m ye. Sousi a konplike wi ti moun. Sa e fè m ap fè apre sa pou m al fè ba. Sousi a konplike wi ti moun. Mesye a byen dizay mwen la pou m pa blese paske l di Rosie m gen lè wè w pè jilèt wi m pè jilèt vre wi timoun pè apre sa m tèlman pè jilèt timoun anfen sa m poste m toujou m ap fè sousi m toujou m ap fè sousi a toujou m ap fè sousi a toujou timoun m ap fè sousi a toujou ayi li pral repase l ankò pou l fè netwayaj la ankò. Li pral repase l ankò timoun. Li repase l ankò pou l mete sousi a atè. Sousi a kòmanse bèl wi sa nou wè. Sousi a kòmanse bèl e l fèm byen. Nou pa ka di l pa fèm byen non. L fèm byen timoun. Vin demanti m. E l fèm byen. Li fè Rozi byen wi. Vin demanti m si l pa fèm byen. Si l pa fèm byen, vin demanti m timoun. E m wè l fèm byen. Vin demanti sousi a vin demanti Rozi la m pral pase pou fè ba wè e nan ba m ye la non m poko nan ba ok timoun.